La sosyete bòn nouvèl lapolis touye youn nan gwo chèf gang viv ansanm yo ebyen utag, swat avèk lòt inite nan lapolis la te anvayi viv ansanm kote chèf gang lan la sosyete ap benyen nan san l. Drap blan sou towo a, nou pral baw detay, nou pral baw enfòmasyon. Zanmi entènot, bagay la gate wi mèsenè anvayi peyi dayiti, èpòt Tousen Louvèti bloke, ebyen fòk nou diw Nòmil Ramo ap prepare koudeta, anpil enfòmasyon ap vini wi, ta sanble gon koudeta kap bay la lasosyete, ebyen fòk nou diw. Fritz Alphonse Jean kè l sote, premye minis la li di yo fè kè l sote, men sepandan la sosyete, la polis pa sispann frape, chèf gang viv ansanm ap tonbe, bandi ap bwè dlo bouch yo, èske w gen nouvèl Vitelhomme? Nou pral ba w nouvèl li, èske w gen nouvèl Izo? Nou pral baw nouvèl li. Èske w gen nouvèl chèf gang Gran Ravin nan Ti Lapli? Lasosyete sa w fè sou latè se louwe, pa gen priyè k pa gen amèn, pa gen boutèy ki pa gen bouchon, ebyen kafe chèf gang Viv Ansanm nan koule ak ma lasosyete, ebyen fòk nou di w nan Latibonit, ebyen nan Gonayiv yon kamyon gaz. Ebyen al tonbe li fè aksidan dife pete nan Gonayiv anpil moun nan Gonayiv se pete ap pete kouri dife ap ravaje anpil kay ebyen se sou pon anvan w antre nan vil Gonayiv la kote yon kamyon gaz tonbe epi dife eklate la sosyete Anndan konsèy prezidansyèl la gon sitiyasyon kap devlope la. Ebyen gen kous gen kesyon kou deta kap pale Ebyen fòk nou di w Guy Philippe pale E anpil moun gen 3 sòlda lame dayiti ki sove avèk yon pakèt bann zam Mesye yo sove avèk yon pakèt zam Gen moun ki fè konnen ke sòlda 3 sòlda lame sa yo se Guy Philippe yo al jwenn E gen anpil enfòmasyon kap vin jwenn nou la konsènan 3 sòlda lame dayiti sa yo ke yo pral met avi de rechèch dèyè yo, men sòlda ame, sòlda lame sa yo, yo fè m konnen ke se, se, se Guy Philippe y al jwenn, pou yo kapab prepare revolisyon an, la sosyete, donk son sitiyasyon ki vrèman konplike, nan minit n ap pale la. Claude Joseph te prezante devan kou dapèl, enben Claude Joseph fè konnen la sosyete, li pa nan kesyon touye Jovenel Moïse, ni de prè ni de lwen, Claude Joseph lonje dwat li byen long sou Ariel Henry, Se Ariel Henry ki fouye non l nan dosye lanmò Jovenel Moïse, alòske l fè konnen ke se Ariel Henry ki patisipe nan dosye Jovenel Moïse. Enben, daprè sa jij la fè konnen ke Claude Joseph avèk Martine Moïse te gentan fin antann yo, enben lè Jovenel Moïse mouri, youn ap fè yon ti kou, l ap bay lòt la ti pa sa l ap fè lòt ti kou ankò. Sitiyasyon an konplike. Claude Joseph pale, nou pral fè w tande deklarasyon Claude Joseph e nou pral fè w gade ekspresyon vizaj Claude Joseph pou wè si Claude Joseph pa tou non vòlè vre, eske Claude Joseph pa t nan touye Jovenel Moïse vre, donk se ou k pral jije, se ou k pral fè kòmantè, se ou k pral gade Claude Joseph la sosyete. Vilaj de Dye, ebe fòk nou di w la polis t ap toke kout bal ansanm avè, an an al nan kwa dè boukè. Yè swa nan kwa dè boukè, yon bakòp la pou, yon an di yon blende la polis al tonbe sou lanmò san jou ki t ap soti nan pwogram ke l te òganize nan Lilavwa. Pa bliye yè swa gon gwo pwogram lanmò san jou òganize nan Lilavwa kote anpil moun, mesye m ap gade, mesye dam, nou menm k ap tande m la, m ap gade volim moun ki nan aktivite sa. Se vre yo tout pa bandi, se vre se sitiyasyon ekonomik ki fè yo defwa reyini pou yo pran kòb nan men Lanmò 100 jou, men volim moun m wè nan aktivite Lanmò 100 jou t ap òganize yè swa. Ooh travay la anpil wi la sosyete, travay la anpil anpil anpil pou peyi a ta soti nan sa l ye la. Men nou p ap dekouraje! Se ayisyen nou menm ki pou met tèt nou ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye la. Yè swa, ebyen yon blennde al tonbe sou ekip lanmò san jou a ki t ap soti nan pwogram nan Lilavwa a, ebyen lasosyete lapolis deklannche kout bal sou lanmò san jou avèk tout bandi ki te nan dèyè l yo. Ebyen anpil solda 400 mawozo tonbe wi anpil anpil solda 400 mawozo mouri nou pwal baw plis detay plis enfomasyon ebyen nan mache nan mache ee nèg vilaj de Dye yo ebyen la polis ki anvayi vilaj de Dye ebyen mache sa se pa mache se radot non mache sa non echapem ebyen fok nou diw la polis ki bay on sipriz anpil bandi tonbe. Gen yon bandi ki te bay tèt li non li pa ka mouri, enben k ap benyen nan san l, lapolis ki touye anpil bandi Vilaj de Dye, pa poze m kesyon pou Izo sa deja kadav, n al tande detay nan dènye enfòmasyon m sou Enfo Peyim TV nou derape pou yon pi bèl soti. Ebyen nou wè gen yon ankèt ki ouvri sou ansyen prezidan Michel Martelly, evidaman nou pral fè yon ti touche sa tou piti, men gen anpil anpil dosye la antwot dosye kesyon referandòm Pou pa di kesyon kòd penal e sitou ebyen kesyon konplo pou pa di swadizan koudeta e ki fèt la nan kesyon kasasyon, nan kesyon cpt. Mezanmi gen anpil bagay men atansyon ouvri zye nou paske anpil anpil fwa sa nou wè a se pa sa l ye vrèman. Donk nou gen pou nou touche sa e n ap salye Staël epi nou gen avèk nou la Stanley Luca, L'homme infatigable. Staël nou salye w toudabò.
Bonjou, bonswa, kelkeswa kote ou branche emisyon an alè sa nap diw byenvini sou chanèl Paul Amoun afè bon TV deja nap diw bonjou Jimmy bonjou men avèk Stanley Luca e nap salye tout staff Amoun afè bon TV nou kontan avèk ou pou nou kapab enfòmew de tout sa kap pase nan peyi Dayiti e poukwa pa nan peyi etranje Amèn nan aktyalite nou pral genyen pou nou devlope pou ou aswè an la ebyen nap fè w konnen ratifikasyon pwojè ebyen dekrè ki pote sou kòd penal la avèk kòd pwosedi ebyen penal la ebyen arive fèt nan yon konsèy minis ki ebyen te fèt madi 24

Enben se pwen sa yo avèk divès lòt an nou pral devlope pou ou, nou swete w bòn ekout. Wala Stanley nap salye w tou dabò frè pa m. Bonjou Stanley.
Bonjour Jimmy, merci pou envitasyon e bonjour Staël. Wala enben Stanley e an nou deja kòmanse etan done ke nou wè lè ap kouri sou nou, nou kontan ankò dèske nou ansanm medam mesye. Stanley e an nou deja touche dosye sa kesyon jisteman. E kòd penal la, paske gen anpil bagay ke moun yo pa konprann, e m konnen ke ou menm ou metrize sa kanmenm trè byen Stanley, e èske nou ka fon ti touche sa tou piti avan nou pran lòt dosye? E yon kòd penal, mèsi pou kesyon an, yon kòd penal. Peyi ki detèmine an fonksyon de lwa ke w vyole e kijan sosyete a atravè lajistis dwe trete w. Men sa k fèt nan la a gon, m pa konn mo egzak, m ta, m pa ka rele l yon anomali. Mesye sak fèt la li pa gen legalite li pa gen lejitimite alò oditè ou menm kap koute la sa w dwe konprann manman lwa peyi a se li ki defini règ jwèt politik lan pa egzanp nan foutbòl ou wè gen règ ki di w men konbyen jwè ki dwe sou teren an Men kòman match yo dwe jwe, men konbyen tan, men sa w ka fè, men sa w pa ka fè, ou ka outside, ou pa ka bay gòl ak men, e gon seri de fot ou pa ka fè, si w fè yo w ap pran kat wouj, w ap pran kat jòn. Enben, sa se règ jwèt boul la. Menm jan tou lakay nou, nou gen règ jwèt politik la. Premye bagay m pral rale atansyon, sè ke. Lè w al nan eleksyon, fèk ou chwazi moun ki pran desizyon politik yo pou ou. Yo rele sa demokrasi reprezantativ e patisipativ. Donk, dènye fwa nou t al nan eleksyon an, nou te met prezidan Jovenel Moïse la avèk 2 palemantè pou pran 2 desizyon pou nou. Vwala kon prezidan ap pran 2 desizyon, nèg yo pa dakò ak prezidan k ap pran desizyon pou peyi a e pou pèp la, nèg yo tiye l. Lè nèg yo fin tiye prezidan an, yo mete yon bagay ki pa nan règ jwèt politik la ditou, ki se yon prezidans a 9 tèt. Menm nèg sa yo ki pa gen manda, ki enkonstitisyonèl, ki pa gen lejitimite, Sou ki baz yap pran desizyon osi grav konsa pa gen moun ki mandate yo. Donk pou mwen menm desizyon ke yo pran an nèg yo ta dwe jije pou li paske yo pa gen otorite konstitisyonèl yo ilegal yo enkonstitisyonèl e pou mwen menm pwochen prezidan ki sot nan eleksyon an dwe anile tout desizyon sa yo ke nèg ya pran ke yo pa gen manda pou yo e jis anile arete desizyon sa yo e pou anile yo. Pou mwen menm, mwen pa rantre nan afè kòd penal. Nèg yo pa gen oken manda. Yo pa gen oken lejitimite. Kisa yo ye? Ki moun yo ye? Eske ou menm ou te vote pou yo, Jimmy? Eske Sahel ou menm k ap tande la ou te vote pou yo? De ki dehèl ke nèg y ap vin pran de desizyon? E menm jan m tande, yo siyen kontra ventan kote yo bay pò a, y ap siyen. Mesye yo e de moun nou ta dwe arete wi lè vin gen gouvènman konstitisyonèl pou tout gagòt, dezòd, bagay tèt anba sa yo ke yo fè a. Mwen map mande kot pèp la mezanmi. Sonde, pa egzanp, lè mesye sa yo siyen vye kontra sa yo sou do pèp la, se si e sèten yo konnen ke yo prale, men èske yo pa mete de pti nòt kòm kwa ke menm si yo ta ale kontra sa la ap valab paske nou konnen ke jodi la tout moun konnen ke mesye sa yo ilegal. Eske pa gon bagay ki kache anba sa?
Depi ou pale de prezidans pwovizwa, menm lè se pa, paske sèl jan ou ka vin prezidan pwovizwa an Ayiti, fòk se yon palman ki òganize yon eleksyon endirèk ki mete ou. Menm lè ou vin prezidan pwovizwa, otorite konstitisyonèl ou limite, ou gen 2 bagay pou fè, se jere lèzafè kourant e òganize lèzeleksyon. Koulye a, ki sa k te rive pandan manda Privert la? Misye siyen pou 4 milya 500 milyon dola ameriken kontra li pa t gen otorite konstitisyonèl pou l te fè l. Lè prezidan Jovenel Moïse monte, y anile tout kontra vòlè sa yo. Se youn nan rezon ki fè ke Privert patisipe nan touye Jovenel avèk vòb yo. Ou konnen misye e restavèk vòb yo li te ye lè eleksyon endirèk t ap fèt nan palman an 2016. Se Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Pacha Vorbe, gon lòt ankò, yon lòt Vorbe, ki desann a sak lajan k al achte vòt yo pou fè misye prezidan pwovizwa. Se pou sa misye toujou bay Vorbe yo tout sa yo vle. Donk, pou mwen menm, nèg sa yo, non sèlman pwochen gouvènman konstitisyonèl la dwe anile tout desizyon sa yo, men gen ladan yo ki dwe arete. E vòl kareman ke nèg y ap fè.
Yo di pèp la pa sipoze kwaze bwa l la pandan ke mesye sa yo ap siyen yon ekip fo dekrè sou do peyi Dayiti medam mesye. E n ap tande se chak jou nou di l se fò nou leve kanpe paske bagay yo se chak jou l ap pi grav. Chak jou fòk pèp la leve e sa el sanne fòk yon bagay ki fèt an ijans.
Wi wi, bon m poze kesyon. Bon m poze kesyon sa Stanley. Nou konnen deja pli den nan nou genyen yon gen 9 konsèy prezidansyèl ki sou teritwa lan. E yon bagay ke du jamè vu. Di nou, ki konsekans ekonomik sa genyen dapre ou menm nan peyi a? E ki konsekans tou politik? Ok sa genyen. Eske lojikman nou ta sipoze kite yon bagay konsa fèt e nou wèl gentan fèt? Konstitisyonèlman eske se pa yon gwo kalòt ke nou menm nou pran? Eksplike nou pi klè paske nou poko konprann fenomèn 9 konsèy sa chak chak fwa ke map poze kesyon m ta renmen pi klè.
Ok m pral eseye reponn. E li toujou pran pou fè de ou pran egzanp konparatif pou moun k ap tande a ka konprann. Le 12 janvye 2010, nou gen yon tranbleman de tè 7 pwen zewo, an 26 segonn li touye 320 mil moun, li fè nou pèdi 14 milya de dola ameriken, E li kraze tout enfrastrikti peyi a. Kwasans ekonomik lan ta mwens 5 pousan. Ok! Ou gon lide? Wè m di w, kwasans ekonomik aprè 12 janvye 2010, mwens 5 pousan. Jodi a kisa w genyen? Nèg yo depanse 600 milya de goud an 47 mwa. Pa gen lekòl ki bati, pa gen wout ki fèt. Pa gen lopital k ap fonksyone, pa gen anyen k fèt. Si 100 milya de goud lajan ou menm malere a malerèz ke yo ranmase nan men w, ladwann, kòb dyaspora, elatriye, si 100 milya de goud, pa gen anyen k fèt avèk li. Yo separe l ant oligak, politisyen restavèk, oligak, mafya jidisyè, gang ki nan lari a. Kisa kwasans ekonomik lan ye? Sahel, prèske mwen 5 pousan ke l ye. Dayè a 4 pwen. Mwens 4 pwen 7 pousan. Sak rete pou l 5 pousan an pa anpil. Mwens 5 pousan oditè. Sa vle di ke nèg sa yo, si w ap konpare yo, fò w konpare yo a tranbleman de tè 12 janvye a. Tèlman nèg yo fè yon katastwòf ekonomik. Sektè enfòmèl la konplètman dekapitalize. E klas mwayèn konplètman dekapitalize. Aktivite ekonomik redwi o neyan. Kèlkeswa sektè aktivite ekonomik lan, asanblaj, agrikilti, konstriksyon, nan kèlkeswa sektè daktivite ekonomik lan se yon katastwòf. O nivo politik menm m pa menm bezwen rantre aldan l, tout moun konnen nèg yo ilegal, se vòlè y ap vòlè la a e touye y ap touye. Donk mwen menm se de nèg ki merite pou arete, m pa konn sa n ap tann.
Bon nou wè nou yo pati pou yon koze kòd penal e lè nou konnen kisa kòd penal lan ye. Kòd penal la se an ka defraksyon ki pral diw kòman pou pini moun. E lè nou konnen genyen 2 enben moun e ULCC te deja sòti rapò sou yo e an nou di m di e nan sen moun sa yo donk di nou kounya la a e èske moun sa yo yo genyen lejitimite vrèman pou n ta fè yon